Mesye, ane pase m kon gagann nan bèl de kabès ki te soti nan bouk la. E pa ti, e pa ti gagann non. Ane sa gade m ap gonfle ponyèt mwen.

Sak genlè fè mal bougra. An fanmi!
Challenge berde ka best laval la komanse! Woy! Oh oh al de la! Li komanse? Oh oh! Sak gen sa sak sak genyen menm? Talo banm bon an fanmi! Ou wè kanaval mwen tap danse la li rele berde ka best! Woy woy woy! Anmè li fenk lanse yon challenge pou tout fanatik berde ka best yo! Woy! Li gen yon dans ki rele koule! Waww! Mwen el el ou tap danse la? Exactement fanmi!
Yon moun ki danse dans sa pi byen Li gen prim Gen prim premye, dezyèm, twazyèm. Woy! E men ki jan de prim menm? O non la radòtè!
Nan menm prese monchè!
Premye ap jwenn 100 dola avèk yon èdsèt. Woy! Dezyèm nan ap jwenn 100 dola. Woy!
Twazyèm nan y ap li pran 100 dola koupe yon bout ladann poup y ap fout li 50 dola. E men ey! E men ki 100 dola menm w ap pale a? Radòt pa janm gen 100 dola an goud. Woy! Deyò wè se 100 dola yo wè san papi. Woy! Hehey!
Anben, pa mal bougra! Anben, kisa m pral fè la? M pral fè, ye, koule, ye, ye, koule, ye. Kenbe kò w Madou! Woy! Feblès an pale w la fanmi! Anben, pa mal bougra m deja enskri mwen menm! Non, ou p ap ka enskri non fanmi paske m gentan ba w poul e fanatik yo k ap enskri. Ou tande sa m di w la? Y ap ennik fè l! Yon ti vi ou t yon ti bout videyo mezi 60 segond li pa dwe depase plis ke 60 segond. Ah! Pou yo fè videyo? Pou yo fè videyo a, moun ki danse l pi byen an avèk moun ki jwenn plis vòt, plis kòmantè, ou konprann, se li menm k ap arive jwenn premye pri a. Enben nan kisa pou yo voye ti videyo a menm? Ou ap voye l nan nimewo sa, 509.

Epa ou pa vin pale fransè a. Epa ou pa ranse non. Epa pou w di tankou se komès sa w pral fè pou w di. Tantil saji de.
De anpami mwen an anpami lòt level.
Epi non map fè biznis fò w pale fransè. Ehe gen de moun wap pale gen moun komsi w pral mande yo achte pè malpougra se an fransè. Kounye a la anpami.
Ou genlè ta pral kite m. Oh men ale m ta prale la wi. Alem ta.
Ou pa ta ka ale kitem. M pa lòche ou se ou menm kap pretem nan kòb la. Kap pretem kòb pou m fè biznis la. Non men menm sim se si sou pat gen te pat la m ta prale m ap. Se yon biznis an fanmi yon moman ou moute wi.
Ap prete w. Fò w antrene wi.
Gade ti moun madan lapòt la. Anyn ti moun vwazin nan ba.
Ale nan fanmi sa ka fè komès. Oh!
Fè kòb. Nan tèt di sa pa madouga ou jwenn yon moun pran to 500 goud ba nan madouga e pa po non. Ay bon e paske bon zanmim nou leve la nan bouk la ansanm ki fèm m ka pran to 500 kote an ale ale ale ale.
Men m pap peye w m pap remèt ou l. Wap remèt men fòw gad sa gwo. Ou pa ka tout mago lajan sa. Wè 500 goud pou bon pretem. Konbyen bouga m gade m gen m apre apre sa m pral achte a m gen yon si m tou jwenn batri m ap achte l nenpòt sa m jwenn m ap achte bonm dieu. Pa gen konplèks.
Non non nan vi sa pa gen konplèks m pa wè kòmsi pou tèt m fè m fè katriyèm ane m ee fakilte kòmsi pou mwen e nan kòsa la nou gen anpil moun ou tande yo fini lekòl yo pa ka yo pa ka yo pa yo yo pa ka yo zizi. Yo zizi depi yo pa jwenn gouvènman pou pran pou yo pa pran en e tandiske nou fini lekòl lontan kounya e pa nan lari a n prale la. Nan lari a n pral degaje nou Ala di depi moun nan vini se se fonsè se angrè. Ma tout balans mwen la tout sonn mwen la pou m gade yo wèy m zoye nonm nan volo volo. Woy epa ti jan. Ti jan volo volo konpè depi lò depi lò ou je pòv. Woy ti jan sa krèk twòp.
Ton mazo l pran volo sa. Woy. Apre li te pran yon kwiv kabarè.

E lari pou nou pran pou nou oblije fè bwàs paske mwen m pap ba n manti m pa ka al vann zam mwen men m pa ka vann sa paske zam mwen k vi m dò. Jeneral banm zo la ya la gen anyen kounya non jeneral. Yo yo epa gen la ba yo lari pa gen anyen paske ba yo yon sèl kontwòl yo ye pa gen de kontwòl yon sèl kontwòl bo baw ou konprann yon sèl kontwòl epi bal tèt. Men banm di jeneral chak lè n ale n pa janm jwenn anyen n oblije tounen. Pa jwenn anyen kòman fè n pa jwenn anyen. Bon si n pa jwenn jeneral. Yo yo. Yo yo.
An chèche bò lòt bò sa gen pou vin kote nou la. Ay misye te gon bagay misye te pral jwenn nan telefòn se gon bagay lap pote mwen la on kob lap pote la se manzèl. Son bagay di misye pral voye nou fè. Shit li te mèt wi frè pou sa m gen zam mwen menm menm nan dil mwen menm menm depi nenpòt sa m wè a mwen menm e fann tèt li ye paske kòb m bezwen. Bon man ti kòmandan wè nan moman la e bagay pye m wi m gentan tchek on blòdè la pou m vann li m ta pral vin.

Nou pa achte vye fanm bagay sa pou n repare yo.
Madanm se lè wi m achte. Mwen kwè madanm nou lèga rele nou depi maten pa gen moun ki rele nou se nan kaka madanm nan pase nou. Oh men li poze nou bèl kesyon la mezanmi kot sa nou paka konprann. Non m pa soti pou n achte fanm nou menm eh eh eh se. E biznis sa m gen fòk nou achte tout bagay. Lè nou wè yon malere nan lari fò n ba l rançon malere a wi. Nou konprann se nan kaka n ap pase moun. E premye biznis n ap fè a m ofri nou yon ti biznis se pou n achte l. Ah non m pa achte ranblè.

Nou komanse fè jèt, m pa gen kontwol komsi street la mesye. Nou pa ka pale pale mesye oh oh. Bon m di w yon bagay Jeneral, wè yè maten an bòz m te vin avè l la, telefòn mwen m met nan plat mwen m kache je m. M di w tèt frèt big man. Jeneral men m pap ba w manti Jeneral e teren lakay mwen m pral plane men. Tèt frèt mesye. Poukisa nou oblije komsi m pral fon ki bay mesye paske yo E pa tout tan ou ka afwonte, ou konprann? Pafwa fò w ka poze rekòpman yo tou pou w gen kontwòl swit apre sa pou w afwonte. M konprann sa w di a Jean Alain men m tou m bezwen lajan tou. Yo, pase lari a toujou gen favo menn. La toujou gen favo nan lari a menn ou konn sa m bezwen lan? Yo, fò w poze ma ou tè poze ou konprann sa m bezwen lan? Jeneral, lòt fè nan gilè m pral konvèti.

Ou gen madanm ou gen timoun sa ki gen kòb ou pat konn boure kòb mwen yo deja ou gen mwen kòb mwen yo
wè jou fè sa ankò yon sèl koton yon sèl bal tèt li ye frè.
Yo pa bi? An Itali m pral louwe pam nan.